Kwen ou konn wè on jan ladann pa son lòt ou ka wè sa byen pase m wè pi devan byen pase w. M konprann ou papi ou wè zòrèy pa konn long pase tèt bon
m kwè ou konn sa alò si kounya map pale avè w m pa fòse w non paske l pa enposib

Di m debonè ak yon chou dèyè. Sa k koute pèp la l fin fè ti dega. Alò Gratien si w vle pran l pran l jan w vle. Bon ou pa renmen kreyon la yo pase m bay pran jodi a m ap di m lakay w a wi pou rès Fraz di yo. Enhen m konprann papi. Rès leson yo. Men wi. Alò avan m vini m ap pase lakay Maso. W ap pase kay Maso la ankò? Sa nan bòse sa. Alò jodi a tou m ap tou bòse frè a. Ou pa janm mande m poukisa m ap vin pran leson. Non, m pa janm mande sa non. Ou pa janm mande sa. Fò ou bezwen pale. M bezwen pale. M pa janm poze w kesyon sou sa. Anben.

Se sa w remèd la pou pwen fò bay bil tou nan. Aa! Konnen brase remèd la fò bay bil. Fò chaje bil nan ankò. Alò m pral lòtbò a. Mè wi. M pral lòtbò a kay kòmè m nan ankò pou m konnen. M ap vin pran, m ap vin kontinye. M ou konn sa m plis bezwen w ban mwen? Kouman pou m vin grangou?

Sa pa di gen pòt louvè. Rete. Chanje. M sezi wi. Papa. Avè m apèl ti a gen tout bagay lò vre. Ti bagay la blanch.

Kisa ki pèmèt menm ke tout bagay sa yo nan plan li, tandiske ou gen manje pou manje? Wi se vre. Wi.
Kòm pral la. Pandan m la m kouche m ap dòmi la, wè m tonbe la. Se nan rèv m ye la. Ah se nan rèv ou ye? Men wi.
Ou pran kalite gwosè so sa? Enben pa fòt mwen, m rete sou kabann nan m ye pandan m ap vire m sot tonbe. Ou t dòmi e wont ap. Non.
Kite l ba w rèv li. Siw wè sa k pase.
Se fi a. Ou wè ki vin kote m. Ou ki di l ap kite m. Epi, pandan l di l ap kite m nan.
M fè sa m kouri dèyè li. Pandan m fè sa m kouri dèyè li. Epi tou, pandan l ap kouri a, m wè pèmanant ki nan tèt li yo. M te mèt pou li ap vole anlè. Ap flote anlè. Ou konprann mwen? M mande l poukisa l ap kite mwen.

Ken jou avè li. Ehe! Ken jou m pral pa avè l. Ou wè? Rete! Alò sèl bagay m di w sa depi kounye a la, m poko ap pati yo di a la non. Wi, mwen di w sa kounye a.
M ta byen kontan papa Pyè ou ta konn kiche l pou mwen. Bon e Frederik menm, kote w ap kite li menm? Anben Frederik, jan m wè bagay la ye la, lakay ou m ta kite l men jan m wè lakay ou vin dezè, lakay ou vin dezè la, m pa wè kote m pral met ti Frederik.
M ta kite l lakay mwen lap degaje l pou l kite fanm nan. Sa kite l lakay ou kouman o mwen pou m ta kite l lakay ou fok m sa m ta di w la lakay ou fini me zen lakay ou touni la li touni men ma sou ou dechennen ki jan ou ta pati li ta bel ditou ta bel ou fini depa fini wi la ou bon ou wè. Ou plane la pou bay fi a fè pèmanans pou bay fè retouch la. Maco franchman si fi sa vini lakay ou, ou pa gen kote pou resevwa l, li pral kritike w, li pral kite w, li pral pale w mal. Ki bò kòb la pase? Nan retouch. Pa vre? Bon li pral kite w pou sangwen. Pou sangwen li pral kite w. M tande w, men rapid.
Oh!

Mwen ta pote ti lot sa m tal achte wi pou leson an. Ah pou leson an? Kijan ou vin avek tout bagay yo la Fabie? M vin avek tout, tout premye sa w te dim yo. Bon gade yon ti moun.
Pase bal tout photo. Wi papa. Pase pa dèyè pou sa wè. Wi papa. Wi. Jodi a men sa m plis bezwen konnen yo se lè lèm fèk desann lèm fèk desann nan pou lè premye pale avè m yo Frederick te esplike m bagay yo men gen yo m pa fin twò ka konnen ladan li tankou sa se kon kontri kontri dat

Sa m te bezwen mande tonton an. Tande, sa menm li pa k rele pitit nou. Lè bab yo nan bouk la, yo di m yo pa janm wè m m ap bwè byè a pou kò mwen, yo pa janm wè m al nan bal, e m ba yo rezon yo. Men, gen ti moso tè anwo a, ou kwè m pa ta vann li pou m ta kab bare kò mwen?
Sa Jezi ap di la pa m.
A bon sa fòm ta mandel sa m pa vle fon bagay pou kont mwen ou konprann sa m di la fòk m mande yon moun. A ou bay konsa paske ou bay konsa paske w gade deja konnen papa w ap vin vann li monchè e ou oo si w vann li yap bo pou ou wi. Ou renmen pi se son sèl ti moso a menm fòk m ka vann li pou mwen al nan bal. Depi w vann li si w konn bay respèkte w.

Bon ba a ti ka ti pye kalbasa. Bon ba ti pye kalbas yo.
Ou sonje kalite jès mwen konn fa moun sa yo ooh.
Bon konn chaje bèt ban mwen al pot la ka ale ka moun yo.
Monchè ou konnen ti fèt la k sot pase la alò chak jou blan m toujou gen yon jès pou m fè avè l alò.

M epranm nan pye kalbas kouran an wè map ranje map chanje branch li yo poul fè lòt chimen m tande w wi Alfredo wi yon sèl ti moso tè a ou genyen la vre wi ou pral vann li pa sa wi pou w ale anba yo pou w al bwè byè wè bèl bal pou kò w. Pou ta manje plizyè digi pa ta nan min.
E lè kòb li a fini? Sa w pral fè? Tè a ou fin vann li, li pa pou ou ankò, pa vre? Alò pa al vann li, ou pran plezi w de jou twa jou, anpi rès jou yo pou li di rès ou. Ou pa konn sa sèlman, gendwa fè w pòv nèt! Nèt! Pa janm repran fluid ankò. Ou wè ti moso tè sa ou gen la, si w te ka travay tè sa pou l ba w kòb pou achte 2 lòt mòso ankò, lè sa w t ap di w kanpe. Mwen menm lè m fèk debite nan nan bagay sa yo, ou pa konn konbe tè fwi tè m te genyen. Si w gen ti moso, ti kay ankò menm ki pa t pou mwen non, se sou bitasyon lòt moun li te ye, m prete m gen pou m travay sou li. Avèk benefis li ban m toutan.

Gade jan Doum bay la manti la papa pyès. Brason lap bwè brason bwè sim. M dakò ak Rasie tande pap pale avèw se grandèt mwen ye si madanm di pot on kar 2 kar 3 kar 4 kar men si madanm pa vann sèl nan si madanm pa vann sèl ou twonpew gran deman Paske lè w wè ti majen l ap fè sa, se sa tè a rapòte li. Li vann, epi li manje, l al pran plezi li. Li p ap ka pran plezi a chak jou, paske yon lòt fwa li wè se kay li. Men le jou li refè yon lòt ekonomi ankò, l ap repran plezi la. Mwen konprann pa byen, men non, ki jan m fè?
Ou menm, w ap vann la pou w pa pran anyen ankò w gratye. Pa vin gade san mwen gratye. Ou pa konnen lè w ap pale konsa la pou pouri ti koutile zany lan tou.

Sa l fè? Li vin plane tout bagay vre. Li tande yo di sa k fè Marcellette pa plane kay la, se paske l poko jwenn yon mezon dafè k ap prete l yon bèl chache pou l vlope kay la met sou do l pou l al avè l. Sa t ap ban m anpil kòb wi pou wout la. Gracieux David. Se pa ti pawòl sèw ankò. Granmoun pa fòse granmoun fè aryen. Timoun kou granmoun tout bezwen konsèy. Frederick kote wè ye a, jan wè yn dezòd la, jan wè landou an gen konsèy se li konn bon mwenl. Men lòm fin pale avèw m baw konsèy m pa ek juju non. Yon konsèy pa ek jujube non m fè w wè m pa di m gen limyè pase w men chak kwen ou konn wè yon jan ladann pase yon lòt. Ou ka wè sa byen pase m wè pi devan byen pase w. M konprann ou pase. Ou wè, zòrèy pa konn long pase tèt. Bon.
M kwè w konn sa. Alò si kounye a m ap pale avè w m pa fòse w non. Pase l pa enposib, daprè tout sa m fin fè w konprann. Epi w ale pou w vann sa ou pran plezi w. Men demen, lè w toujou ap mande charite, m ap ba w jodi, m ap ba w demen. Na fè lap manje lame ba ou demen. Fredoric ap manje ti kay bich li lap ba ou ladann demen. Ou wè map fatige. Ou wè na fè lap fatige. Frederic ap fatige avè w tou. Sa w pral fè lè sa.
Lè sa w pral di sim te konnen, sim te konnen. Toujou dèyè. Sak pou te fèt la sim fèt deja. Alò. Gratien si w vle pran l pran l jan w vle a. Bon ou genyen e kreyon la yo pase m bal pran jodi a map di m lakay wa wi pou. Pou w li rès rès.

Tout sa w remed la pou pran fò bay bil tou aa konnen w achte remed la fò bay bil fò w chaje bil nan ankò alon m pral lòtbò a mèwi m pral lòtbò a kay kòmè m nan ankò pou m konnen map vin pran map vin kontinye m ou konn sa m plis bezwen w ban mwen kouman pou m vin grangou.